Byenveni nan Immigration 101, se vrèman premye segman nou pral lage pou ane a, ane 2021. Lèse mwen di nou dabò, non sèlman mwen di nou byenveni, men m ap di nou ebyen bòn ane, bòn e erez ane 2021. 2021, kòm mwen di nan anpil emisyon deja, li pa pral pote anyen pou ou ke ou menm ou pa prepare pou resevwa. Paske se ou menm ki pral chanje ane a, ane a pa ka chanje ou. Se ou ki pral chanje ane a nan kisa ou pral pote, nan atitid, nan kisa, ki opòtinite ki vini yo, kijan ou resevwa yo. Paske Lèse m di w lemond se yon mond dopòtinite li ye, ebyen si w gade ki kote opòtinite a ye se si ke w ap reyisi kanmenm. Non mwen se Joseph Beauvil, Mèt Bo, k ap pote Immigration 101 pou ou. Nou fè sa vrèman trè byen. Immigration 101 se tout sa ki ap pase nan mond vrèman pou imigrasyon. Li pèmèt ke w konprann, li pèmèt ke w konn kisa ou dwe depanse, kisa w pa dwe depanse, e kijan pou pran desizyon ki apwopriye. Salitasyon a tout fanmi yo, e jodi an la m vle salye yon fanmi spesyal, se la fanmi Philippe. Se fanmi pa mwen, m vle salye nou spesyalman e sitou nan moman difisil ebyen kenbe fèm paske lavi kontini an menm tan tou nap fèl avèk fyète avèk vrèman tout onè ke vrèman fanmi an merite. Fanmi Beauvil poukwa pa mwen salye nou tou. Poukisa premyè emisyon nan ane a li ekstrèmeman enpòtant se paske nou gen bagay yo ki evolye nan imigrasyon. Ozetazini pandan map pale avè w jodi an la a, pi bèl nouvèl ki tonbe se le fèt ke nou gen 2 chèz nan sena a ke nou tap tann ebyen li tonbe nan men nou. Pou sela lèse mwen di bravo, lèse mwen di congratulations, lèse mwen di nou tout an nou vrèman selebre ansanm. A atansyon avan nou selebre M ta ka di konsa, lè se mwen, men mwen gen mwen gen yon zanmi ki te fè m kado, sa se yon diven yon zanmi te fè m kado depi pou desanm lan. M ta anvi ouvè l e men vè mwen nan men mwen pou mwen ta kòmanse. Men m poko. M poko ap selebre. Poukisa m poko ap selebre pou sa m sot di w la a? Se paske sa a se sèlman premyè pati nan selebrasyon k pral vini an. Lè m te di nou konsa ke Prezidan Biden monte, li eli se vre, sepandan li gen bezwen kontwòl e lachanm dè depite e le sena pou l kapab gouvène avèk yon ti latitid m ta ka di. Se pa ke li chèf souvren, li pral fè sa l vle. Paske m deja pale nou deja bò isit Etazini gen balans e lè n ap di pouvwa a balanse a se paske yo mete youn pou tcheke sou lòt. Si pati ki opouvwa a pa egzanp nan ka kounye an pandan m ap pale avè w jiska jodi an se pati repibliken an ki opouvwa a yo genyen sena a yo gen laprezidans men chanm depite a toujou kenbe yo sou tchèk. Akoz de sa, gon seri de bagay yo ta fè an gwo ponyèt, yo pa ka fè l. Demokrat yo monte tou nan avèk yon prezidan Biden, yo pral gen bezwen menm prensip lan pou yo avanse. Ki prensip? Pou yo fè sa yo bezwen fè an avèk fasilite, y ap bezwen gen la chanm dè depite, le sena e la prezidans. Ebyen imajine w sa k pase, se sa anpil demokrat te reve, se sa imigran yo, e mwen menm, pa bliye n ap pale la, nou kite tout politik apa, nou kite tout politik moun yo sou kote, nou antre dirèkteman nan sa k enterese nou an. Paske m toujou pale nou, vote enterè a se yon gwo koze. Mwen menm mwen pa M pa al vote tou senpleman paske mwen gon moun ki di m al vote. M pa al vote tou senpleman paske gon moun gon moun ki vin chofe tèt mwen la ap di m konsa al vote al vote. Non, sa a se pa pou mwen. E tout fanatik mwen yo tou, m toujou di nou, enterè nou, lè yo di l'interêt est à la base de toute action humaine, sa se yon aksyon ke nou gen bezwen vrèman gade enterè nou byen. Kisak fè nou te vote Joe Biden nou menm ki gen fanmi nou ki kapab vote nou te mande nou poun mande yo pou yo vote kisak te fèn fè sa se akoz de pozisyonl vizavi imigran yo pozisyonl vizavi de mwen menm. de ou menm, de fanmi w ki ap tann yo poko ka rele l jiska prezan. De fanmi w ki ozetazini deja ki ap soufri depi lontan, se 4 travay sou 4 travay, se depanse lajan a dwat, depanse lajan a goch. Eske nou rive deja, e sak fè mwen di w m poko kapab debouche chanpay, Boutèy la la, e m poko ap ouvè l. Alò, zanmi, zanmi pa m nan, ou menm ki te fè m kado sa a, lèse m tou di w, mwen poko ap ouvè l paske nou poko rive la. Sepandan, li bon pou achte chanpay nan met la. Chanpay nan, w achte l met la pou ki sa? Paske de plas yo ke nou, ke nou te bezwen an, men nou jwenn li. Jodi an la, nou gen demokrat yo ki, ki gen kontwòl e Sena a, e Chanm dè Depite an, epi Laprezidans, sa vle di nou pral veye, e pa sèlman rete chita la non, se veye, priye, veye pou gade ki sa k pral fèt pou imigran yo. Se youn nan pwomès ke Prezidan Biden te fè, ou di mwens kandida Biden te fè, otomatikman li monte men sa l pral fè, Sil ta vin prezidan men sal pral fè, lèl vin eli menm li di dan lè 100 premye jou men kisal pral fè, ladan pwojèl genyen yo se li genyen poul wè kijanl kapab mete yon chemen pou tout moun ki ilegal yo, byen antandi yo pral mete de kondisyon ladann ke nou konprann paske tout Tout sa w tande y ap fè isit, depi l gen rapò avèk imigrasyon, si l gen rapò avèk amnisti, gen de kondisyon ki atache avè l. Se pou sela ke m ap mande w, tanpri, kòmanse prepare w an konsekans. Lè m di kòmanse prepare, ki jan? Dabò, m ta renmen pou w kòmanse ramase dokiman w, mete l prè. Ki dokiman wap bezwen nan tout kelkeswa sitiyasyon an depi yo ta di nap ede ou kisa ou gen bezwen? Premye bagay ou bezwen, ou gen bezwen pou ou kapab idantifye tèt ou. Si ou pa ka idantifye ou, yo pa kapab vreman ede ou. Lè kounye an la a yo ta vini, yo ta di, bon, n ap ede tout moun ki te nan peyi a depi tèl ane. Ou wè, m pa di ki ane, paske premyèman m pa genyen l e m pa konnen si se sa k pral fèt, men sepandan m ba w yon senaryo. Lè a menm, kounye a, premye bagay w ap gen bezwen fè se chèche pou w prezante dosye yo mande w la. Kisa ki pou w pwouve ke mwen te la nan tèl ane? Lèse m di pa egzanp, pou mwen te la an 1940, yon ane m ba ou, se yon fason pou m pa mete pyès moun nan konfizyon, pou pa di men sa Mèt Bo te di. Ebyen fò m kapab montre si se nan bato m te vini, si se nan batiman m te vini, gon lòt mouvman ki te ka pwouve ke mwen nan peyi a. Tande m byen mezanmi, mwen m avè w nou pa pale franse, nou pa pale angle, se kreyòl nou pale, n ap kapab konprann lòt. Kèlkeswa jan w te rantre nan peyi a, mwen vle apati dojodwi pou w kòmanse al chèche tout sa ki ka pwouve ke ou te nan peyi a. Se pa a ki rad ou te vini non. Tankou pou w te di ou te vini avèk yon rad ble men rad ble a la toujou. Non, se pa konsa. Se yon kesyon de, ok, lè m te vini an, Mwen te al lekòl, mwen te enskri lekòl, men dokiman an. Paske mwen menm kòm ekspè nan imigrasyon, m pral chita la a, mwen gen anpil travay m pral fè avè w, petèt pa avèk ou menm k ap tande videyo sa la a men k ap gade l, men gen yon lòt moun ki nan peyi a k pral bezwen sèvis mwen. Biwo mwen pral enplike vrèman trè, trè, trè, trè fon nan kesyon pou ede moun si ta gon mouvman konsa ki vini. Lesem tou diw kisa pou fè pou pa tonbe nan cho. Si w te konn al lekòl depi kounye an chache tout dokiman ki montre ou te konn al lekòl nan peyi a. Ou wè ki gwoup moun mwen pran, mwen pran gwoup moun ki te vin nan batiman ki pa gen oken bagay pou pwouve ke yo nan peyi a. Si gon kote ou te konn ale pa egzanp, An nou di non legliz. Yo te fè ou te fè ou manb nan legliz la. Legliz lan kapab ba ou yon papye ki di ke ou se manb legliz lan. Ke se, m pa konnen si nan peristil yo si yo fè menm bagay tou, si ongan yo fè menm bagay, kèlkeswa kote ou afilye an, fè yo ba ou yon papye, yon yon papye ki di ke ou te afilye la, men depi ki dat ou afilye ladan l. Sa se yon fason ou kapab fè l. Lòt bagay toujou. Menm si w tande w pa gen dokiman legal Ozetazini, lè w al mande yon moun, gen anpil kote lè w al achte yon telefòn, y ap voye bil telefòn nan lakay ou sou non w. Tout sa yo, pa kite yo pèdi. Paske lè w al kote yon avoka, lè w al nan yon ajans, yo mande w, ok, kisa w gen ki pwouve ke w te la nan tèl dat? Epi men w menm w ap grate tèt, ou pa ka jwenn anyen. Ata bil, ata lèt sa yo, anvlòp lan ki gen tout enfòmasyon yo, ki gen non w ladann nan, mete l pre paske w ap gen bezwen l pi devan. M pa bezwen di w menm, si w te gen yon mwayen ou te fè yon aplikasyon kèlkonk nan sistèm nan, Ebyen m bezwen pou w mete tout dokiman sa yo prè. Mete yo prè paske lè w gen bezwen l nan, lè w ap chèche l la, ou gen dwa pa jwenn li. Ant parantèz, pa bliye ke nou toujou fè reklam pou Grace and Mercy Insurance Agency. Ane sa a menm, non sèlman nou dekrete l yon ane de rekonesans, men nou dekrete tou Kanta pou tout ajan ki afilye avèk biwo an, n ap ede w n ap ede w pou w gen siksè, e lè w gen siksè ou konn ki sa k rive? Lòt moun w ap ede yo tou gen siksè. M toujou di se pa paske biwo a se yon biwo beni sèlman ki fè ke ou gen siksè, men se paske ou ede moun. Alò, pou tout ajan, depi w tande moun nan di w li afilye ak Grace and Mercy Insurance Agency, ou mèt konnen se yon moun ki byen fòme, ou mèt konnen se yon moun ki toujou ap mete l ajou pou l kapab ede w nan sa w gen bezwen. Alò, pou ou menm ki bezwen life insurance, sa nou rele asirans vi, degaje w, ou menm ki bezwen envesti lajan w, ou gen yon gwo lajan w, ou te fin vann yon kay, ou te fin gen nan bòlèt,

Alò, se patwonaj la m te bezwen, m te bezwen mete parantèz sa a pou ou. Wi, se biwo Grace and Mercy Insurance Agency ki patwone segman sa a. E byen si avèk Grace and Mercy Immigration Services. Nou menm kanta zafè imigrasyon, kèlkeswa dosye ou bezwen an, ou kontakte nou, n ap ede ou. Alò, ann retounen sou sa n t ap di a toujou. Lè ou tande ou kòmanse prepare dokiman sa yo, sa montre ke ou prè pou w idantifye tèt ou. Ki lòt bagay ou bezwen toujou pou w idantifye tèt ou? Ekstrè des archives yo, Acte de naissance ou, Acte mariage, Acte de divorce, Acte de décès ki gen rapò avèk yon fanmi kèlkonk, degaje w al prepare yo met la. Prepare remet la e pigaw mwen pa di konsa ke gen anyen ki fèt kounya la m pa vle pou al pote tèt ou bay pèsòn pou di yap ede w nan anyen moun poko ka ede w nan anyen men sepandan ou konn tande yon bagay ou pran sant li m pran sant gon chanjman ki nan lè e non sèlman m pran sant chanjman an nou gen tout enfrastrikti an ki la deja. Chanjman radikal la ta dwe emane, ki ta dwe soti de gouvènman an, ebyen gouvènman an gen pouvwa a ke l bezwen an pou l fè l. Se sa k fè m di nou, m panse ke yè mwen te di l nan yon emisyon de radyo, si mwen fèmen biwo m pou mwen monte Washington Chak jou m ale avèk yon pankad nan men m pou mwen rele Mezanmi demokrat yo sonje sa m te di pou imigran yo m apral fè l m ap depanse pou m fè l paske mwen menm se la m te ye tou mwen pase ladan l tou m konn sa k rele ou rete nan peyi a san papye e sa k fè m w ap mande poukisa m fanatik ou se poutèt sa sèlman paske mwen veki mwen viv ladan l mwen rantre etazini ebyen li pa t fasil pou mwen pou m te rezide. Ou menm tou, m ka konprann, m ka antre nan po ou, paske nou nan menm, menm sitiyasyon. Nou gen pou nou travay o pwen ke n ap santi yon satisfaksyon, n ap santi ke l te nesesè pou nou te ret tann, paske moun ki tann yo, y ap jwenn. Moun ki tann yo avèk pasyans, e sa k fè mwen di w, pa al fè move zafè. Pandan w ap tann nan tou, Fè ansòt ke w pa al tonbe nan move zafè, tankou kote pou yo arete w, tankou ou tande ke se lè a ou te dekouraje, maladi gentan fini avè w. Non, m vle w ankouraje. Sa se yon mesaj vrèman dankourajman pou ou. Apa mwen di w, Menni, men diven m tou la deja mwen menm, ok? Ata vè pou mwen, pou mwen bwè l Menni. Men vè mwen tou la. M ap selebre avè w. M ap selebre avè w paske m ap, mwen konnen ke Li te difisil pou ou. Mwen konnen ke anpil nan nou depanse anpil lajan deja. Alò, se sa k fè, apati de janvye an la, jan w wè l kòmanse an, se veye n ap veye, n ap ret tann inogirasyon prezidan an ak tout kabinè li, epi pou l kòmanse travay. Donk m pat ka tann mwen te mete sa deyò e mwen di w ane sa li yon ane de rekonesans paske an nou reklame l deja tout sa ke nou te bezwen yo tankou nou li nan men nou deja. Se konsa n ap opere ane sa. E pi tanpri pa ezite rele m, pa ezite like si w like sa. M konnen gen moun ki pa, tanzantan gen moun ki mete ki mete yo pa renmen sa m ap fè a. Eske m pa ka konprann? Byen sur mwen gran ase, m konnen gen moun ki gen dwa mete kòmantè. Gon moun ki met yon kòmantè menm bon se pa bagay m te ka kite. Mwen retire l. Men konnen byen ke mwen menm avè w nou konprann sa k ap fèt la. Se pa wòl pa nou pou nou chanje atitid yon moun, konpòtman yon moun vizavi de nou menm kijan nou santi nou nan sistèm nan. Ou menm ki ap tann an Ayiti pa egzanp, w ap ret tann rezidans ou, w ap ret tann menm yon viza menm, jodi a la pa gen anyen ki mache, viza a bloke ou pa ka jwenn viza. M konprann vrèman kovid 19 la anpeche yon pakèt bagay fèt, men gen yon lòt pwoblèm m ta ka di w sistematik. Tout tan l pa rezoud, gen bagay ki p ap rezoud non pli. Lè m di pwoblèm sistematik, se nan, se lè w gade w wè gouvènman an te gen yon pwogram menm, administrasyon sa a ki poko ale a, gen yon pwogram kote ke li pa vle wè imigran. Donk sa kisa n ka fè ladan l? Pa gen anyen nou ka fè ladan l, paske lè w tande moun nan sistèm nan ap manje w, li manje w an peti fe, l ap detwi w. Alò jodi an la a fò n konprann egzakteman ki pozisyon nou, ki kote nou ye. Te gen yon vandredi swa, te gen yon samdi swa, men gen yon dimanch maten. E konsa m toujou wè l. Sa vle di si n pran si n pran vrèman metafò sa a, se lè w wè Kris te vrèman maltrete nan vandredi, alò tanpri nou pa nan teyoloji la a pou moun k ap di se pa t vandredi l te ye, te jedi, ok, pe enpòt men l te fè konbyen jou maltrete li, li te fè konbyen jou nan tonbo men gen yon jou se te pou rezirèksyon. Rezirèksyon pa nou li pa lwen. Se sa m vle di w. Lòt bagay map mande w pou fè tou, ou bezwen lajan pou fè tout bagay. Premyèman, si yon moun ta panse ke se ta objektif mwen oubyen mwen gen nan tèt mwen, m ta gen ilizyon, fè m ilizyon ke tout moun pral vin jwenn mwen nan biwo pa mwen pou mwen ede yo, lè gen yon travay ki pou fèt, ebyen sa a m ta bay tèt mwen manti. Men kèlkeswa kote ou prale an, wap gen bezwen lajan pou opere. Sispann voye lajan jete ke w pa gen bezwen voye jete kounye la. Gade pou wè si w ta òganize w depanse, fè depans ki nesesè yo sèlman. Se pa le moman pou w ap depanse lajan kote ke w pa dwe depanse l. Depi w fè sa, kounye la nou prèske nan wout pou nou di nou prè Kòm mwen di gen moun ki ap ret tann pou rezidans an Ayiti, gen moun kap ret tann pou viza, tout moun sa yo silvouplè prepare nou paske sistèm nan gen pou l ede nou mye ke jan l ye jodi a. Pou moun tps yo ankò, m pap bliye nou, tps la remake byen moun ki tap ret tann lèt yo sanble Depatman sikilasyon kote ke yo al fè lisans ou yo, yo vin konprann bagay yo byen, yo pa egzije ke ou ba yo lèt la. Men yo egzije pou vini avèk yon prèv ke ou te genyen tps deja. Pran pasyans mezanmi, pran pasyans. Si ou gen yon dosye ki tap manje ou tou, maspinen ou, pran pasyans paske bagay yo nan wout pou yo chanje. M pa konn sa pou mwen di nou ankò, mwen kontan e m santi ke ou menm tou Delivrans rive pou ou. Mwen mwen gentan gen moman de rekonesans lan nou kòmanse men mwen di w diven m nan poko ap ouvè pazavan ke sak pou fèt lan fèt paske li gen pou l fèt lè l fèt lan mwen m avè w nou kapab vrèman selebre de lwen a distans m ap bwè m ap pran w kou w ap pran w kou tou e pa sa m ap pran nap debouche chanpay lan ansanm mèsi. Se pa pawòl mwen k fini, ane a dayè apèn kòmanse e lè a rive m pral travay men sepandan rete branche like non sèlman like videyo an men degaje w wè si w ta kapab abòne pou w fèl mache ane sa fò nou rive vrèman nan yon nan maksimòm ke n ka genyen dabòne yon fason pou n kapab elaji network nou a la pwochèn mèsi.